Ou pa wè eta sè Rose mouri? Ou wè sè Rose te konvèti? Sè Rose pat konvèti tande. E Jezi l tap rele pou l te vann ti kasèt li. Men figi m. Men anndan kè l se pen.
Kè kriminèl, mechan, mechan ak bib nan men. Tankou map tande w ankò pastè kem wè ou vrèman funny ou komik. Paske ou pran bag wap mete nan men de moun sa vle di si yon nèg bezwen yo se pa ou menm pou yo pase men pastè ya akizew don pakèt bagay ke ou fè kadejak sou moun deja byen ke ou vle defann tèt ou di e madanm ou sèlman ou konnen Men pastè gen de prèv wap wap bay la yo ta vle sanble sa moun yo di an tou pastè lè nou se dirijan konsa fòk nou prudan fòk nou pa fè bagay yo an dezòd li lè li tan nou menm ayisyen pou nou kòmanse konprann tèt nou reveye nou Nou pa ka kite moun sa yo ap mennen nou konsa. Se 2 gwo mechan ki genyen anndan peyi sa. 2 gwo mechan. Se politisyen yo epi moun ki anndan legliz sa yo k ap fè dezòd sa yo. Poukisa? Paske politisyen an li menm, tout ap pale de Papa Desalin. Ke l te opozisyon, ke l te la, ke l te moun ki sou pouvwa, Nou tout ap pale de papa Dessalines. Ebyen, moun legliz yo tou, ke l te katolik, ke l te pwotestan, nou tout ap pale de Jezi. Ki sinifi ke nou fè dezòd nan non moun sa yo, ki pa fè sans. Li lè li tan mesye, pou nou met tèt nou ansanm. Li lè li tan pou youn aprann konprann lòt. Se mesaj sa pèp Ayisyen bezwen. Wè kòman ke nou ka antann nou pou peyi sa avanse. Se pa mete divizyon ou byen di nenpòt pawòl ki pral deranje yon pakèt moun. Paske lè wap pale konsa ou gen mikwo nan menw. Gen anpil moun k ap tande w. Sa vle di nan sa w ap di yo ka deranje moun. Mwen menm ki chita dèyè mikwo a la a, mwen konn tout sa pou m di ki pou pa deranje moun a sa pou m di ki pou deranje moun. Men m pa chwazi pou m deranje moun. Se sa k fè m di w, ou menm pastè Anèl, ou dezòd, ou brigan, paske mòd dezòd sa a w ap fè a, li pa bon. N ap pran yon lòt poz, n ap tounen toutalè.
Jounal san kanpe, se san rete, nan tout objektivite.
Nou tounen apre poz lan, e pou m di pastè a, lè ke yon moun se dirijan w ye, fò w konn kòman pou pale ak moun. Premyèman ou gon travay pou fa pwòp tèt paw. Sa vle di, travay pou fa pwòp tèt paw lan, se travay kote ke pou retire ògèy, pou retire sak rele brigandaj la ki nan ou an, dezòd sak nan ou an fò travay sou li avan menm kew ta on dirijan, Paske mwen menm m pran tanm poum swiv yo paske mwen menm janm te konn ap di nou m leve legliz mwen te konn wè aktivite legliz m pa di ke tout pastè pa bon m pa di ke tout prèt pa bon men nan moman la gen anpil nan nou nou trè dezòd Nou fè anpil dezòd kote ke sosyete sa tèlman vin mouton, menm lè ke nap fè dezòd, sosyete an oblije rete ap gade nou, pa janm gen oken moun ki fè oken entèvansyon paske nap fè dezòd. M panse ke pastè. Si w pa yon brigan, si w pa yon dezòd, ou ta sipoze kanpe piblikman jan w te fè l lan pou w mande paran sa yo eskiz de dezòd sa ke w fè a. Paske, sa k fè w fè dezòd lan? Paske paran moun sa yo pa gen anpil kòb. Gen kèk paran Ayiti ou pap fè yo sa. Paske yo tap rele w nan leta. yo t ap fè w peye sa ke w di an. Men dèske, kòm ou te di ke se ti kasèt li l t ap fè pou l te ka manje, se de ti pwason l, ti pen l li te ye, se sa k fè ke ou fè dezòd lan pa gen moun ki di w anyen paske w te gentan konnen ke moun sa yo pòv. Men pastè map kite w konnen pou w gen kontak avèk mond kosmik lan ou sipoze saj paske sa yo rele sekrè E m kwè menm nan nan Bib ki nan men w lan pwouvo sa, sekrè yo pa konfye tout moun li. Yo pa bay tout moun li. Fòk ou prè pou li pou yo ba ou l. Bib ki nan men w lan di w Moyiz, Bondye te oblije pran l pou l te monte sou yon mòn avè l pou l t al konfye l sekrè Pou m pwouve w ke sekrè se pa yon bagay yo bay nenpòt moun konsa. Lè yon moun s on inisye l ye, li genyen anpil sekrè nan men l. Vin jwenn si moun sa a travay tèt li jan m t ap di w lan, kote ke tout chakra l yo prè, se moun ki prè pou l gen kontak avèk mond mistik lan ke nou panse ke se dyab la. Ebyen pastè pou mwen menm ou reprezante tankou yon dyab paske siw ka ap detwi vi moun wap detwi vi yon fami sèke se ou ki dyab san ke ou pa rann kont si w son dyab m panse ke mòd dezòd sa yo M panse ke li lè li tan pou moun kòmanse ap kouri dèyè nou. Paske, pandan w ap di ke li menm li t ap defann ni an, men m panse ke ou menm, a legliz ou an tou, se defann w ap defann ou tou. Paske, m t ap tande w k ap repete ke jounen jodi an, ofrand lan sipoze gra. Ki sinifi ke, biznis ke li menm li t ap fè a, Si dil tap vann poul te ka manje a m panse legliz lan tou baw posiblite tou pou manje tou sa vle di nou tou lè 2 ap chache grenn pwason nou li lè li tan ayisyen poun pa di nenpòt bagay sou moun poun pa pede joure moun detwi vi moun pou granmesi se sak fè nou pa janm vle mete tèt nou ansanm rezon an paske nou tout panse ke Fyète a se nan nou l ye. Sa vle di ou menm w ap sèvi Bondye, tout lòt moun ki lan yon lòt domèn se dyab yo ye. Pastè, ou nan manti e ou nan erè. E mwen di w sa ankò, si gen moun serye anndan peyi an yo sipoze fò w mande paran Sè Rose padon. N ap pran yon lòt poz, n ap tounen toutalè. Bon banm di w bagay e m ap di mo sa a m konnen m ap di li paske li vin nan lespri m lespri de Dye rale l m ap di tout moun Miami tout moun Canada tout moun Etazini ou pa wè eta sè Rose mouri ou wè sè Rose te konvèti sè Rose pat konvèti tande e Jezi l t ap rele pou l te vann ti kasèt li men figi m. M wè nou pa di sa. M wè pèp la ede nou ak pastè Amel ki parèt ki di se li k detri lavi a sè Rose. Nou tout se pasaje. Jodi a sè Rose ale demen se yon lòt. Eske pandan sèm nan fin mouri a kòman pi te fè viv kòman pi te ka fè sipòte pandan sèm nan fin mouri a eske pa gen moun kap mouri ankò. Pastè,
emisyon an gen yon lè pou l kòmanse epi l gen yon lè pou l fini. N ap fini men pastè m panse ke Gen anpil toujou ke pou m ta di w, paske li lè li tan pou w al pran konsyans, e m t ap aplodi w anpil wi si w fè sa, pou w monte pou w di paran sè Rose ou eskize yo paske w te mal konprann. Li lè li tan pou nou gen kouraj sa a pou nou fè l, nou menm Ayisyen, retire ògèy paske si w travay tèt ou pastè m panse ke w ap jwenn de fòs serye k vin pale avè w e pa Jezi zye ble a se pa kolon an k ap vin pale avè w se zansèt nou yo k ap vin pale avè w sa w panse ki dyab la se yo k ap vin pale avè w ayibobo pou ou pastè.